Sman yo, seksyon kominal yo nan tout entegralite yo. Non pam se Steven Soriol, moun ye avèm Christina Novland Alcindor. Salut à toi Christina. Salut les amis.
E wi medam mesye jodi a nou pral dekouvri e konnen tout sekrè sou komin Delma. Byen avan tou pa bliye abòne ak chanèl youtube nou an, klike sou klòch notifikasyon pou n pa rate okenn nouvo nimewo ke nap lage chak semèn. E wi medam mesye se parti l'aventure.

Menm jan ou menm tou ou gen yon dat de nesans komin Dèlma gen yon jou li vin komin. An 1982, yon 15 desanm, daprè yon dekrè ki te pibliye sou le gouvènman de Jean Claude Duvalier, Dèlma monte nan ran komin. Lè sa, Dèlma te fè on sèl avèk komin Taba, li te on sèl tou avèk komin de Site Solèy. Epi 21 nan aprè, An 2003, 2 komin sa yo, yo moute nan ran komin pou kont pa yo. Nan yo pale pi lwen Stevens, èske ou ka di nou kiyès ki te premye majistra Dèlma? Li ta mye si w ta di m pito.
Enben, premye majistra Dèlma a, se te André Pajot. Li te majistra pa dekrè. Sa vle di, se pa t eleksyon ki te fè André Pajot vin majistra Dèlma. Si e sèlman si André Pajot te premye majistra Dèlma, li te majistra pa dekrè, Patrick Torvéus, dezyèm majistra, li se premye majistra ki pase pa vwa eleksyon. Nou kapab di, Christina, nou kapab di ke se premye mè eli ke Dèlma konnen. De 2003 a 2006, medam, mesye, Dèlma vin konnen yon sovè, yon figi anblematik, yon moun ke Dèlma pap janm bliye ki pa lòt ke, Wilson Jeudi Sou règn Wilson Jeudi, anpil batiman konstwi, anpil wout fèt, anpil achitekti. N ap pran pa egzanp vyadik la, n ap pran anpil wout ki fenk fèt sou règn li an. Meri de Dèlma, ankò apele le palè minisipal de la komin de Dèlma, se sou li menm li fè l. Nou kapab di se li menm ki te bati l. Wilson Jeudi, yon moun ke Dèlma. Pap janm bliye. Medam mesye aprè yon ti kout istwa kounya li lè li tan poun konnen ki kote egzakteman komin Dèlma sitiye l se rezon k fè Christina Novland Alcindor pral pote pou nou yon ti jewografi kounya la ret fokis.
E wi les chers amis, jan nap konstatel la mwen Delma ka fò ou pa, kote ke Delma pa ni twò cho, ni twò fwa, se paske li mezire sou 94 mèt d'altitid. E Delma gen yon sipèfisi de 27 pwen 74 kilomèt kare. Ou menm kap viv nan komin Delma e ou menm ki ta renmen vin viv oubyen vin enstale pandan kelke jou, li enpòtan pou w konnen konbyen moun e konbyen etablisman ki genyen nan komin Dèlma. Ebyen medam mesye, nan komin Dèlma genyen 341 mil 791 moun k ap viv ladan l. Ladan yo nou jwenn 60 pousan fanm, 40 pousan gason. Nan komin Dèlma nou jwenn 570 etablisman skolè, 93 etablisman sanitè. Sou zafè relijyon, pou moun ki katolik, Nan komin Dèlma genyen 2 sen patwon ki se Nòtredam Daltagras ki twouve l Dèlma 48 e Sent Iv ki twouve l nan Dèlma 5. Pou moun ki pwotestan, nan komin Dèlma genyen 234 legliz pwotestan, san bliye pou moun ki konn al labank, al nan mezon transfè, al dèyè ti tchotcho, nan komin Dèlma genyen 53 sikisal e 6 stasyon televizyon san bliye kote. 23 hotel pou moun ki renmen al enjoy yo. Pou moun ki konn delma lontan. Ou pa pale de gran katye sa yo, sa vle di ou pa konn delma. Genyen gran katye delma 3 yo te rele l dezyèm sen marten kote nou jwenn sant sportif dadadou epi site militè. Sou kesyon sekirite nan komin Dèlma, pou m byen di nou medam mesye, Dèlma genyen pwòp ponpye pa li kounya, e 3 sou komisarya, youn dote d'une prizon. Pou fini Dèlma genyen yon biro deta sivil ki twouve l kafou ayewopò.
Ki kote Dèlma kòmanse? Ki kote Dèlma fini? Se kesyon ou souvan poze tèt ou. Ebyen mèzanmi, daprè dekrè ki pibliye yon 22 fevriye 2006 nan jounal Le Moniteur, li fè konnen ke Dèlma kòmanse nan kwen Cimetière Douillard, nan ang Boulevard des Industries, nan wout nasyonal nimewo 1 ki gen entèseksyon l ak wout Dèlma nan kafou Avyasyon. De lwès a sid, toujou nan kote goch, Li swiv Dèlma 2 di nò o sid jouk li rive Senmarten. E la, li repran direksyon ès, kontinye swiv ri Senmarten, Bèjo, Silvekatò, pou rive avni Marten Luther King, oubyen Nazon, nan pwen ki rantre ri Kriswa a. De la, li kite avni Nazon, li rantre Kriswa, rive nan ri Akasya a, ale nan Dèlma 32. De Dèlma 32 a, li ale nan ri Pyè Sili, li monte nan ri Pyè Sili a, li al tonbe nan rue Marcadieu. De rue Marcadieu, li ale, ale al tonbe Delma 40 B. Nan Delma 40 B, li ale nan rue Nò Aleksi, li pase nan rue Lamòt, li monte nan rue Belo, pase bò ravin ki sitiye nan do klèb ameriken yo. jouk li rive nan nivo enpas Latortue, jouk nan Dèlma 48, ale monte tonbe Dèlma 60. De Dèlma 60, li kontinye jouk wout de Dèlma monte Dèlma 95. E la li sispann monte. Li refize monte, li vire antre Dèlma 95, al tonbe Jakè, nan enpas Latortue. De enpas Latortue, rue Chrétien, ale nan rue Paradis, jouk rue Jean Gilles, Li pase pran ru Bwawon Kanal, l al tonbe nan ru Leyon Lalo. De ru Leyon Lalo, li ale pui Blen 24, ale, kontinye ale, al tonbe 42, pase rive Mayi Gate. De Mayi Gate, li kontinye al pase ti plas Kazo pou tonbe Dèlma 33. Dèlma 33, li kontinye avenu Mayi Gate. Pran wout twa men e de wout twa men li retounen tonbe douyar ankò. Medam mesye se leur de large les amar. Ewi lèzami se te yon plezi pou n te prezante w komin Dèlma. Pa bliye abone a chanèl youtube la klike sou klòch notifikasyon an pou pa rate yon grenn nan nimewo Ayiti pi prè w yo orevwa.